Par rapport avèk drapo nwa e wouj la. Ah ou konsidere Moïse Jean Charles kòm yon abolotcho? Abolotcho. Abolotcho.
Abolotcho. E pa sèl, ni Guy Philippe, ni Jean Charles Moïse, nèg sa yo se de visye. Ou konpwen? Se paske nou menm son pèp ki egare, yo toujou vle. Pèp la, pèp la, pèp la ap tann Guy Philippe. Ou nan ba Guy Philippe, monchè. Ba Guy Philippe, monchè. Avè di, nou pa nan ba Guy Philippe, monchè. Konprann byen ke bon kòm lè moun ap pral vote tout moun gen chwa pa yo pou yo vote donk ou pa ka kont yon moun ki pral vote yon nèg men an reyalite nèg sa yo pa gen anyen serye yo pral fè pou peyi a sitou Jean Charles Moïse m pa gen pwoblèm avèk drapo a misye pran kòm si pou l ap tou vwèman drapo peyi a men si misye t yon nèg ki t yon nèg ki te fò an politik lè y ap di w misye kòm si misye kraze peyi misye met bandi nan peyi a non monchè m pa gen pou m kwesyonèl monchè non m pa ka di bagay sa èske m gen yon dokiman.

on moun pou ou, Etazini kont yon moun pou ou, Sendomeng sanksyone yon moun pou ou, se ki se moun sa ki bon pou ou. M pa di Mateli bon a 100 pou 100 non.
Men li ka retire peyi a nan sa li. Non m pa di l ka retire, men se ke si yo di y ap bay yon nèg kanè si l vin nan eleksyon, se paske yo konnen gen moun ki pral vote. Men si w konnen moun p ap vote nèg la, poukisa w bay yon nèg kanè? Ou wè pa egzanp lè w pran yon nèg tankou Andre Michel, Yo pap bay misye kanè paske yo gentan konnen moun pap vote misye. Lap toujou gen de gen moun ki votel wi men misye paka pase. Ou wè yon nèg tankou Jean-Charles Moïse pa gen moun kap bay misye kanè. Yap kite li enskri lè yo vle menm si menm si lap gon kantite moun ki votel men li pap pase. Ou wè Martelly depi misye di pral gen eleksyon pim jodi a wap jwenn tout politisyen rele anmwe. Misye pral kraze peyi a paske yo sispèk. Yo pral vote, pèp la pral vote misye. Banm diw byen, kisak fè, eske Jovenel Moïse yo te vote Jovenel Moïse, eske Jovenel se bèl nan pawòl li te gen, bon langaj li te gen ki fè nou te vote li. Se Martelly ki te prezante nou, nou vote misye se alèt de Martelly. Pase si yon nèg tap dirije, nou pat renmenl, nenpòt moun li ta voye nan patil la nou pap votel. Men si voye misye, nou oblije vote misye, poukisa nou vote? Se pask nan moman kelkeswa moun Martelly te voye nan pati pale tap pase. Donk kounya la, pandan misye vin ap dirije, yo sispèk petèt misye ka retounen ankò epi yo lage deblozay sou li. Menm jan pou Gracia Delva monchè. Depi w an politik, ou wè jodi a la ou pap mennen. Pa gen moun ki konn ou. Depi w ap mennen gon seri de nèg ou anpeche yo pwogrese, yo bay men chay sou do w. Yo va di ou te sakrifi, ou te vyole ti pitit timoun, ou te fè tèl dezòd, ou te vòlè tèl bagay. Poukisa? Pou moun pa renmen w. Ni yon ti egzèsis. Mateli, Moyiz Jan Chal, Gi Filip. Nan 3 moun sa yo, kyès ou t ap chwazi pou. Bon nan 3 moun sa yo, e pa gen 2, e pa gen 3. Mateli devan lè. Mateli devan lè. Poukisa se Mateli devan lè?
Bon bagay, mwen men sa m pral di w. Pa egzanp, sekirite nasyonal la se yon ang li ye. Se yon gwo aspè li. Pa egzanp, gen nèg ki pral di w Mateli pa t nan agrikilti, li pa t nan sesi. Pa egzanp, sou le plan de la sekirite nasyonal, pa egzanp, jan peyi a gen seri je la, sou misye m te ka sikile libelibè.

Aprè manda misye a, non jwenn jwenn mitan. Gen kidnapin a goch a dwat. Non pa gen, dekou nèk, dekou nèk te nèk. Nèk brant lan, nèk ki te pi gwo kidnapè a, nèk brant lan. Yo te li kòm nou, yo te kenbe yi. Men te gen, te gen bon ti bagay.
Non, te ka toujou gen, te gen di bagay ki te fèt tou. Men sof ke mwen di ou ke, avan misye, peyi a, tout depatman nan peyi a, te gen pa kèti bandi, ti gang ki ta bay problem. E sou misye, yo pran tout nèk, tout nèk nan maron nèt. Ou panse, ou panse si mateli vin kandida la, la bon? Monchè kanè, kanè ap bay. Menm si yo pa bay kanè.
Kanè ap bay. Si yo pa bay kanè li bon devan lè. Mateli wi. Lap bon. Guy Philippe pa ka bon. Jamè li pa ka bon. Mwen mbo garanti sa. Make m di sa. Kelke swa lè misye vin nan. Pase gou bay pou fè. Rezo sos yo a. Pase moun kap pale mal de misye. Se pa moun ki pal vote yo vre. Ou sa m vle di w la? Ban m bon egzanp. Men, men, men, men egzanp lan klè. Tout kote li pase, ou wè moun yo plis kanpe sou fè vyolans avè l, kouri dèyè l. Bon, gon bal, gon bal misye t ap al jwe New York dènyè. Gon, m sonje gon bal li t ap al jwe, gon gwoup ayisyen ki pran lari pou misye pa al jwe. Wi, pou kont li. Epi kiyès ki, ki ap pwomote bal la? Se yon pwomotè ayisyen. E tout kat yo ki t ap fin vann pou y al danse bal la, kiyès ki achte kat yo? Se Ayi. Ayisyen. Men la se atis la, se pa se pa kom pou se pa politisyen an la. Non, non, sa jis pou m di w, sa vle di gon gwoup de moun ki di yo pa vle miche, piga miche danse, piga miche jwe. Ay se moun ki pa renmen yon gwoup de moun, men poutan gen plis moun ki pral danse miche ke moun ou wè ki fè ti manifestasyon pou miche pa jwe a. Ban m yon egzanp de 2 atis sa yo la, lè w pran Bedjine avèk Widjèl. Ou pa wè depi Bedjine antre nan biznis la yap pale mal de li, sak fè sa? Paskel domine. Lò yap site non li, oh li pa di, Bedjine pa al lekòl, ou di al konn pale manti, se paske li domine. Selon ou, Bedjine domine sou Rutshelle. Depi yap pale moun nan mal an politik, menm sou le plan atistik, depi yap pale w mal. Tout kote yo pase yap di misye pa bon dis dat se nou ki nan prizon se paske se ou pi fò se ou kap mennen. Depi ou pa bon yo pap site non. Sa vle di la ou konseye m la sim m wè Martelly la m wè Jovenel dezole m wè Martelly m wè Moïse Jean Charles e m wè Guy Philippe m pa bezwen pè Martelly mwen t pran Martelly Martelly Martelly Mèsi mèt la Martelly Mèsi Martelly te vanlè Martelly de kofre nou la li pran drapo a pase premyèman si w ta bezwen prezidan nan peyi sa gon grenn bagay pou fè. Ou sipoze antann avèk boujwazi ke nou genyen an. Alò, son boujwazi antinasyonalis. Son obligasyon.
Nan, se, se, lò fin chèf. Se sa k fè ke Divalye di ke, lè Divalye pou l vin prezidan, premye nèg ki te plis ankal, e ki te plis e gen akolad avèk lè Ameriken, se te Dejwa. Dejwa. Ni anba, e ni boujwazi nou genyen, boujwazi tradisyonèl la. Divalye te gen yon diskou anti ameriken, anti boujwazi, men lè misye vin wè ki nèg ki plis bay pouvwa an Ayiti, se lame nan epòk la, se la boujwazi tradisyonèl, se ameriken, epi misye vin chanje diskou, li fè kòm si li pou ameriken, li pou boujwazi, ou konprann sa m vle di w la? Epi li pou lame, epi Divalye bon. E sa k fè w pral wè lè Divalye fin prezidan, Misye vin paka fè lame a konfyans menm lè ke se lame ki te pèmèt ki te kontribye pou l vin prezidan. Li oblije kreye yon lòt fòs ki rele Tonton Makout. Li met anfas lame. Li pa kraze lame non. Sa se yon ok. E si se yon trayizon sa? Non li pa trayize. Sa vle di li pa kraze enstitisyon an. Men li oblije pa konsidere enstitisyon sa kòm fòs sekrèt li. Li paka fè l konfyans. Men devalorize l la. Paske si yo te la ou vin met yon lòt sou tèt. Non men li pa kraze l.
Gen diferans lè ou di Aristide vini mele ansanm avèk sena. Alò tipikman se pa Aristide ki kraze lame a pou kont li. Li ansanm avèk sena, depite, senatè yo. Yo elimine sa. Men Divalye pat kraze enstitisyon an. Men li tou oblije kouman sa ap elimine tout move grenn ki nan lame a. Li tou an politik la rekonesans et une lachete. Menm si papa m kontribiye pèmèt mwen vin chèf, si l ap bay pwoblèm aprè. Sa pa vle di m pa ka elimine l menm jan sou Jovenel Moïse. Lè yon nèg ap di Jovenel Moïse, o Mateli te byen vante chèv, se Mateli ki anpeche l. Donk wap an politik wap wè Jovenel se yon nèg ki te a zero degre sèlsiyis. A ete dwe kraze Mateli. Donk si sa ta vre, si w ta prezidan, menm se yon nèg ki te kontribye vin plemèt kou chèf, se li ki anpeche yo fon seri de bagay. Se swa mete l penitansye oubyen w fon fon fè avè l. Paske se prezidan w ke w ye. Divalye pa kraze lame, men li oblije kreye tonton makout. Ou pral wè lè Jean Claude vin prezidan. Li di, Mon pè a fè la revolisyon ekonomik, mwa je fere la revolisyon ekonomik. Li mete makout de kote, li re-entegre lame. Se menm jan wap wè la, besap nou wè la, se si kòmsi nou ta di se sinonim de makout. Tankou nou gen Guy Philippe la, menm lè son ransè, misye pa gen ki se gè la fè pou peyi a. Donk son visye misye ye. Men si misye ta vin prezidan, alò sa m di a, li pa fòseman absoli pou m di sa san pran sa l ye. Men se sa m fè kòm analiz. Men si l ta vin prezidan, nou santi byen sa plis avèk Guy Philippe. Men si Guy Philippe ta yon nèg ki gen kapasite, kòm lapolis pa tèlman avè l. Men si l ta prezidan, li pa ta sipoze kraze lapolis non. Men l ap fè byen sa plis konfyans. Men tout move grenn yo ki nan lapolis la. Se yo ap mete yo penitansye, yo fizye yo. Ou konprann sa m vle di w la? Paske ou pa ka vin ou kraze yon enstitisyon. Donk se pwoblèm sa nou genyen sitou avèk Aristide, paske an politik aprè Divalye nou pa se sèl kreten nou gen ki pran pouvwa a, ni Maniga, ni Aristide, ni Prosper Avil yo, se sèl Mazèt, se yon seri de nèg ki pa menm konn li menm ki pran pouvwa a. Sa vle di pou menm aprè Divalye tout sa k vin yo se yon pakèt kreten, pa lè w pran Prival, ou pran Mateli, ou pran Jovenel. Kòman w ka konprann Aristide yon nèg ki te vin prezidan, li te konsa? Nou pap negosye, li di tout sa map fè makout pa ladanl. Makout pa ladanl, ou paka di makout pa ladanl, yon gwoup de nèg ki deja ame, ki gen zam nan men deja, ki tap sèvi peyi a, olye yo pran nèg yo. Men moun yo, moun yo, moun yo te kont makout la tou, paske makout la te konn kraze zo, bay baton. Yo fò kont yon gwoup de moun kap travay pou ou. Koman kont makout la mèt la? Moun yo te manke jwenn libète la. Ou wè sa Aristide fè ki pi mal?
Lè w gen ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture, Ou wè se nou tout se nou atire sou li. Ki nèg ki konstwi l? Se Divalye ki fè l. Yo tèlman gen pwoblèm avèk rejim nan pou yo demoutre ke Divalye se yon gwoup, se yon rejim ki t ap bat moun baton, ki t ap elimine moun. Epi tout sa misye fè, yo oblije anlve non misye pou yo mete yon lon non nèg sou li. Sa vle di Toussaint Louverture pa t menm nan batay pou endepandans lan. Jis pou efase de prizon Desalin la. Wi, epi yo di arewopò sa a rele arewopò Toussaint Louverture. Men ki nèg ki konstwi l? Ki nèg ki fè l? Se Divalye ki fè l. Donk ou pa konprann, sa vle di lè yon fòs, si be, jiska metenan la èske ou pa wè besap toujou gen yon konfli antre lapolis, lapolis finanse pa nasyonzini, vye lame pou bon lantite fè ti chou, li fo, li finanse pa nasyonzini, donk sa vle di menm lè ou wè besap la, moun ki plis pou nou an menm se besap, men li pa jwenn moun pou akonpanye l, men lapolis nou wè tout grenn polisye a, youn pa, youn pa pou nou. Donk si nou ta gen pou nou elimine yon seri de fòs an Ayiti la se polisye, polis sa nou gen, polis Dayiti a. Men yo di yap sekirize. Non men se pa bon yap sekirize boujwa, yap sekirize blan. Poukisa lè bandi ap fè dezòd, ki posede teritwa, leta pa ka mete pye. Epi kou yon gwoup de moun deside pou yo al manifeste kont pouvwa, epi tout lapolis mobilize. Men kòman w ka eseye konprann sa? Hein? Kanal sa ki fèt la malerezman se yon kanal vonvon. Men dlo ap anvayi la paske li prèske pa itil anyen la. Pase si w fout fè yon kanal nenpòt ti lapli k tonbe epi tout fèt.

Se besap ki kanpe poul fèt. An nou fini e pou ou menm e nap konkli la konsa ou rejte a fè fèt di drapo 18 me a? Non ba e drapo mwen menm e son nèg ki e mwen menm se son pwofesè istwa ke m ye. Mwen santi sa.
Ou konprann sa m vle di w la?
Donk sa vle di sak fè m mwen m vin pale la pou lemond antye wè m menm lekòl ke map travay pou yo wè sa pou yo pa di byenke. Gon dokiman, gon liv ki ekri, e sa w ap esplike timoun nan ki liv la. Le drapo ayisyen a pri de sa lakay, di w 1803. Donk se li ki ekri. Men menm lè w di, menm lè, kòm se li ki ekri, e si timoun nan pral nan yon egzamen kanmenm, li pa ka di yon lòt bagay ki le kontrè, mwen menm menm antake pwofesè, fò m fon analiz avè l. E si bèy, si bèy repons lan, se li y ap asepte. Si l bèy yon lòt bagay, petèt yo genlè pa ba l nòt la. M pa di li menm, se lè rive nan egzamen an pou li di konsa, vrèman drapo peyi a se, petèt se, se nwa e wouj, se sa pou l mete non. Donk sa pral depan. Gen pwofesè ki gen dwa pa ba li l. Oubyen leta gen dwa pa ba li l. Sa depan de moun k ap fè pwojè a. Èske ou pa wè, ou pa wè ou echwe avèk pledwaye pa w la a? Non chè, m pa echwe avè l. Paske reyalite a se sa l ye. Kòm istwa, istwa, li fè pati de syanzimèn, donk li pa egzat. Alò si ti moun nan petèt son analiz l ap fè an fonksyon de sa l pa bay kòm agiman. Menm si l pa ta di se ble e wouj la, si l di nwa e wouj an fonksyon de sa l bay kòm agiman. Ou pa ka di w pa bay nòt la. Men m pa fòseman di ti moun nan. Pou m met nan tèt li drapo peyi a se ble wouj li ye. E donk ble wouj la son mansonj. Son mansonj.
Byen ke ble wouj la pou nou te goumen kont le franse se avèl tou. Li pa kon konsiderasyon? Li pa kon. Pase drapo ki sak bay drapo son konstisyon ki bay drapo. Premye bagay pou konnen. Lè w gon peyi, peyi a tou gon konstitisyon. Se konstisyon an ki di konsa, men stil de gouvèneman n ap gen, èske se yon gouvèneman diktatoryal n ap gen, èske se yon gouvèneman demokratik n ap gen, èske se yon gouvèneman danachi n ap gen, èske se yon gouvèneman rejim prezidansyèl oubyen palemantè, donk sa depan. Se konstisyon an k ap di men ki stil danblèm ke n ap genyen. Ana, kote ou jwenn drapo, kote ou jwenn drapo ble e wouj la? Drapo ble e wouj la se Petyon an 1806, fè l entegre antre nan 1806 la.
Sa vle di nou nou tankou jan moun yo konn di a nou pa konn istwa nou nou menm. Donk se pa paske nou pa konn istwa nou. Nou konn istwa nou men se paske se paske Desalin gon erè grav ke misye fè. E sak fè an politik nenpòt nèg ki fè erè sa an politik se ou kap wèl. E sak fè Jovenel fon erè grav men li peye. Ki erè Desalin fè? Desalin fon erè grav. Apre lendepandans ayisyèn, Desalin nèg yo deside pou yo masakre tout Fransè ki te rete nan peyi a apre lendepandans la. Pase nèg yo, sa te rele yon ak de vanjans. Pa rapò mizè nèg yo te konn fè nou pase, fouye nou nan twou, met siwo sou tèt nou, pou foumi manje je nou.
Sa son erè. Donk sa son seri de krim. Nèg yo di konsa, bon pa gen pwoblèm, tout Fransè ki rete sou lil la, n ap fiziye tout sof ke nou pral epanye enjenyè, nèg ki plis ou mwen edike yo pou ka fòme mas la pou nou. Men Desalin te sipoze masakre tout milat tou. E se pi gwo erè nèg la fè. E peyi sa, pi gwo andikap peyi a, se nèg nou rele sektè prive a, se milat la ki genyen. Milat yo. Sa vle di, milat la te ede nou goumen. Politikman, nèg yo ede nou goumen kont blan. Men yo pa t zanmi nou tou. Menm jan blan yo te konn ap ban nou bato fon se de lè travo fòse. Yo menm yo te konn fè nou fè yo tou. Kòm yo gen yon enterè nan men blan, yo menm yo pa ka gwo mèt, yo trè minorite, nou menm nou plis an majorite. Yo oblije fè yon sèl kò ansanm avè nou pou nou goumen kont blan. Men an politik, menm lè m te asepte nèg yo ede m goumen, a men apre endepandans lan fò m te refè yon lòt batay avèk nèg sa yo pou m te elimine tout. Men ou tap, yo tap goumen avè w. Non, nou tap elimine yo, nou tap elimine yo. Paske se sa Christophe pral fè. Pa yo te goumen, yo te ede w goumen. Si yo ede w goumen kounye a la. Men an politik pa gen fè kado. An politik pa gen fè kado. An politik menm lè m di monchè ede m goumen apre sa m ap ba w kaj sa, se pa vre. Ha, an politik, politik la son ou vle ou vle ou te m ke politik la son bay piu manman sonj. Manman sonj. Vwala.
Esak fè, esak fè an diplomasi yo di chak peyi vini yo vini defann enterè yo. Ah ki do ki, mwen konprann nan ki, ki rezon ki fè nou nan sa nou ye la. Bay politik la pi fò mansonj, pi fò pawòl. Se mansonj. Men mansonj lan fò fèl o byennèt de se peyi. Esak fè Kristof apre nèg yo fin asasine Desalin, Kristof sou pretèks ta bal vanje kont Desalin, e nèg yo di Kristof pa gen pwoblèm, nap konsidere w kòm chèf, pwovizwa, men nou pral òganize yon eleksyon pou ka gon, pou nou aboli bay konstitisyon enperyal desalinyèn nan ki bay tout pouvwa nan men yon sèl nèg la, ke Kristòf panse li pral genyen paske li te gen plis majorite nan le nò, 33 pawas. E nèg yo pral, nèg yo pral fè yon fwod elektoral an 1806 nan lwès. Yo pral di, la premyè fwod elektoral sè logmantasyon di nonm dè depite nan depatman du Sud e de Lwès. Nèg yo pran eleksyon nan men Kristòf, e sa fè Kristòf pral deklare yon gè avèk nèg yo Asibè, le premye janvye 1807, kote nèg yo pral touye. Tiye kouti nen kouta nan plas Petion. Pase objektif Christophe se anlve la tèt de Petion pou l pran peyi a nèt. E apre 7 jou de rezistans nen yo pral retounen dan le nò. Lè nen yo rive a Senma nen yo trase limit lan. Christophe pral fè wayòm li dan le nò. Petion menm pral fè repiblik pa yo dan sid nan lwès. E yo pral jwenn la sitadèl la Ferrière ki konsidere kòm la uityèm mèvèy. Paske lè w gon bagay ki konsidere an uityèm pozisyon dan le mond antye se pa ti bagay. Sa vle di sa Ayiti son gwo peyi papa. Ou kwè toujou, ou kwè toujou 8 tièm aktyèlman la toujou. Jiska mentenan li toujou 8 tièm mèvèy. Ay pou valè bagay kap. Non, menm si jiska mentenan li toujou 8 tièm mèvèy. E pou kisa, e sa se le plan de Salinien. Sa se, sa se plan Christophe te kitan, e sa yo le la kontinite de l'Etat. Menm lè moun nan pa la, men ide a, fòk toujou fè kontinite ide a. Yon seri de nèg ki di w konsa, o, y ap goumen pou Jovenel Moïse. Pa gen anyen k ap fèt la. Quelle est l'idée de Jovenel Moïse? Misye te vle peyi a gen kouran, gen wout, yon seri de bagay etsetera. Men fòk ta jwenn nèg ki pran pouvwa yo, gen kontinite y ap fèt. Sa vle di yo trayi ide nèg la. Ou konn sou ki sòl nou te konn fè sa? Sou le plan endistriyèl, te gen twa endistri, yn fay esanskri pou fabrike dè objè an vè, yn poudri pou poudre dè poud a kanon, yn fondri sa pou fann meto. Nou te konn fè zam! E pa sèlman achte zam, nou te konn fè zam. Se Bwaye ki vin pran peyi a, li kraze tout bagay sa yo, li pote tout la Frans. Sa vle di mwen menm, kòm nou menm pitit malere, nou pa jwenn chans pou nou prezidan peyi sa. Men menm lè mwen menm m pa ta fè yon jou. Ou wè pa gon milat menm ki tap ret an Ayiti menm. Menm si te fèt yè ou swa m tap fiziye l. Ok. Konkli pou nou. Byen ke se pa sèl milat tou. Byen ke se pa sèl milat ki fè peyi a tò tou. Pase nou te gon nèg tankou Chalite Makadye lè nèg la fiziye Desalin. Li mande gras pou Desalin. Nèg yo fiziye l ansanm a Desalin. Nou te gen Nò kòm le redaktè de Levan. Seli ki a fè la lekti de la de lendepandans. Se Brawon Tonè. Brawon Tonè. Se te toujou milat. Menm lè se pa tout a 100%. Men monchè. Men ti minim ki tap rete a yo pa tap gen aksè. Yo tap gen aksè pou yo fè komès wi, men bagay pou fè enpòtasyon pa egzanp gaz, diri yon seri de lòt bagay, nèg yo tap fè lòt ti bagay nan peyi a, men enpòtasyon, ou gon boujwazi la ou pa gon boujwazi nwa, pa gon ken nwa ki boujwa la nan sètè kouye a, se nèg sèl nèg poplè yo ye. Gade nenpòt nèg ki ta vle chanje Ayiti, ou gon politik entèn, wap bezwen politik entèn ou politik ekstèn. Politik entèn nan pou fizye tout milat sa yo nan peyi a. E politik ekstèn nan pou anpeche blan pral vin sou pretèks lap vin mete lòd.
Pou fè zanmi ou vle. Pou fè zanmi ou vle. Pou fè zanmi ou vle. Donk se konsa li ye. Selon ki, pou nou fini dènye bagay, selon kiyès ou wè la a ki piyon ideyal pou ta retire peyi a nan sa li ye la a? Ki moun mwen wè? Jiska mèt nan poko wè ki es. Nan nèg ki mwen wè. Men sof ke gon grenn bagay ke mwen bal di la. Gon nèg. Nan yo ap kritike anpil. Ya mete chay sou de misye rele Michel Mateli. E m toujou di sa. E m ap di sa. Menm lè m konnen gen nèg ki pral fache. An politik yo di ou ke. Depi ou ap kritike ou. Depi ou ap pale ou mal. Depi ou ap mete chay sou do ou. Se paske se ou ki pi fò. E sa vle di sa.